Byenveni a Koze HMI. Koze HMI se chak semèn nou pote pou ou diferan aktyalite ki pase pandan semèn nan nan HMI. Ou menm ki pat ka fè deplasman an, ou menm ki pat al viv sware yo, donk randevou an se nan Koze HMI pou konnen tout sa ki pase. E semèn sa a, vrèman an Ayiti gate. Pou n kòmanse, n ap kòmanse avèk konsè Baky an. Baky, aprè soti dezyèm albòm ni ki pa t ko pèfòme si sèn, paske aprè long absans sa a ke l te fè a, li retounen e m panse ke se te yon bèl, vrèman yon bèl randevou. Piblik lan te deplase, jan moun yo renmen di l, wè anpil ti bredjenn, jeans, mayo, bòt, tenis, donk nou konnen Baky o depa se te rap, se te sèlman rap ke l te konn fè, menm si de premye albòm li an li te soti m ta di nan zòn de konfò li ki se rap li ale vè m ta di vè yon lòt ti yon ti konpa ou konprann donk li te chanje bagay yo. Baky te pèfòme vrèman premye album nan. Li pèfòme premye album nan, tout featuring li yo li fè yo, li fè yo, li chante yo. E nou te remake prezans Kenny D'Haiti ki te pèfòme, kòm nou konnen deja, Kenny se yon bèt de sèn, ki pèfòme vrèman avèk Baky. E piblik lan te reponn, nou wè ke piblik lan te swaf sa, paske tout mizik Baky ap chante yo, Piblik lan reponn, piblik lan chante, piblik lan kontan e n ap tann pwochen an n di lòt randevou Baky ap ban nou paske m panse se p ap sèlman randevou sa paske nou nou wè se tour 286 sa vle di Baky bral fè yon tour e next step la nou pa konnen ki kote si se Nouyòk si se Kanada si se Lafrans il nè ke datand an Antouka bravo a baky bravo a ekip baky a ekip baky an e kontinye e nou menm nou la nap tann pwochen randevou an pwochen pwochèn dat lan pou nou al danse chante e baky e a note ke m pat twò wè baky pèfòme dezyèm albòm nan m pa konn si son chwa men premye albòm nan vrèman li te bay majorite pratikman e li te chante tout featuring li yo. Donk Baky randevou wap fè n konnen alò staff wap fè n konnen kilè ap genyen pwochen randevou a avèk Baky 286. Aprè Baky te genyen konsè sa ki te fèt nan Boston. Se te konsè se pa pou dat Alan Cavé. Konsè sa ki tap fèt nan Boston se te vrèman gran piblik lan te reponn a lapèl. Moun yo te deplase an mas pou ale nan konsè sa Alan Cave se pa pou dat. Alan te chante ann di tout it li yo depi sou Zen rive nan dènye m ta di dènye mizik li. Piblik lan te enjoy moman an paske piblik lan chante tout mizik yo Alan kave depi nan tèt rive nan lafen. Se dè moun yo te enjoy, moun yo te viv, moun yo te vrèman kontan. E nou te remake prezans Nia, Nia ki gen lontan ke nou pa wè l e se Alan kave ki fè nou wè l. Nia gon klas lakay li. Aprè tout ane sa yo, li toujou rete an di de mèm li gon klas sur sèn jan l abiye elle était vrèman vrèman klas e li te chante toune piblik lan te chante depi kòmansman toune a rèl rive nan fen e li pa fè twòp li pa fè twòp li rete kalm li rete serèn epi vwa l ap pale s pou li donk m panse Nia se te vrèman seriz la sou gato an paske depi lè w ap gade l, depi jan l abiye, jan l abiye, jan l parèt sur scène, li poze, li trankil e piblik lan te resevwa l, ou wè piblik lan te anvi wè l. Donk bravo avèk ekip Alan Cavé e m gentan wè moun k ap mande ki next, eske se Miami, ki kote y ap tann Alan Cavé. Alan Cavé toujou ap chante fòn di sa hein konsè sa se yon bèl konsè ke yo fè pou yo reyini anpil moun men Alan Cafe toujou ap chante m sonje dènyèman nou te wè Alan Cave nan Ledoleiti li te vrè te gen anpil moun anpil Alan Cave toujou ap pèfòme e timidman men li toujou ap pèfòme donk bravo e m espere ke E pwochen pwochen konsè w la ap Miami hein e l ap Miami paske moun Miami yo gentan ap mande Alan Cavé donk bravo a Alan Cavé e nou se sa yo rele ikon pou nou pote bay piblik lan kisa k ap pase nan diferan konsè sa yo paske sèjousi nou wè konsèp sa mache anpil. e plizyè djaz ap fè konsè donk e se pa tout djaz ki fè bal bal bal anpil djaz egzanp new look deside plis fè konsè ke jwe andilè weekend nan bal nap kontinye FIU nou konnen randevou FIU se chak dimanch nan. FIU alò chanpyona madan gougous se chanpyona madan gougous randevou an se chak dimanch nan FIU e dimanch sa nou te genyen solo new solo se yon jèn fòmasyon mizikal ti mesye yo te yo te jwe vrèman yo te jwe vrèman byen paske piblik lan te reponn a apèl lan paske nòmalman lè yon jèn lè yon djaz ap jwe se entèraksyon ant piblik lan avèw e pou wè. So, piblik lan te vrèman fè entèraksyon avè yo, epi new solo yo sonnen, yo yo jwe byen, e solo yo fè anpil, vrèman anpil solo, donk m panse se yon djaz pou nou, pou nou swiv, ki gen anpil, anpil, anpil potansyalite. Men piblik lan li menm, ann di, yo t ap tann Zile, yo t ap tann Anie Alerte, yo t ap tann Zile. E Zile vini. Kòm alakoutime, byen elegan, mesye yo abiye, yo senkwonize abiman yo, tout te mete chemiz blan, ti kòl nwa yo, donk se se te byen, se te bo. Anie Alerte te vrèman nice, anpil enèji kòm dabitid e li te kòmanse avèk mizik sa a ke nou tout renmen yo e ke nou tout renmen ki di ke Zile. Yo pèdi le donk adaptasyon sa m panse piblik lan te te te byen te byen resevwa Anie Alerte e Anie Alerte kòm dabitid depanse anpil anpil enèji sou sèn aprè sa li pran 2 mizik nan albòm li an e nou nou wè mizik sa yo vrèman piblik lan Piblik lan aksepte mizik yo paske avan yo te di ke Annie pa chante mizik album ni paske l pa vann album nan men piblik lan de mizik sa yo li toujou chante yo e ou wè piblik lan chante mizik sa yo avè l malerezman malerezman Annie te vin gon lòt ti malèz. ann di 15 minit, 15 di, 15, ant 15 a, li pa t 20 minit, men ant 15, 17 minit avan lè an te rive, Ani te oblije kite sèn nan. Premyèman, li te fon, al fon ti chita, yo ba l dlo, men ofinal li pa t santi l vrèman ka kapab, nou, yo te deside yo ale avè l. Fò n di, se pa anbilans ki vin pran l, se plito. se plito bon manager l deplase y al avè l. Pou le moman nou pa konnen ki ki si l rive si l rive lakay li kòman l ye kòman l santi l men m pwomèt nou m ap fè yon ti videyo quickly semèn nan pou dè demen m pral kontakte manager a pou m ka pote nouvèl Annie pou nou kòman l pase nwit lan kòman l ye men pou jodi ki jodi dimanch lan Annie pa ka rete fin fè pèfòmans la. Sa fè, an di nan espas de 2 semèn, paske semèn pase sa te rive tou ke li te gon malèz, li te oblije pa t ka fin pèfòme. Men semèn sa ankò malerezman, sa rive li gen yon malèz, li pa t ka rete. Men m panse pli de, bon, m pa ka di pli de pè ke de mal, piske m poko vrèman fè apèl pou m mande kòman li ye nan moman an. Men vi ke se pa t anbilans ki te alavel, se se manager li, m pa konnen au cours de route kòman sa ye, men m pwomèt nou semèn nan m ap vini pou m vin di nou kòman, pou m vin ban nou nouvèl atis nou an. Donk m espere Annie, m ta, m ap di Annie on pwon retablisman pou li, pou li vin bay fanatik li yo plezi paske fanatik li yo ap tann e Annie s on moun ki tèlman depanse enèji sur scène, donk m panse Annie. Si li gen malèz tanzantan konsa, mye vo li pran yon ti repo pou l vrèman konnen sa k ap pase ki fè tanzantan l ap gen ti malèz sa yo. Jan m pwomèt nou an, m ap vini semèn nan pou m vin ban nou egzakteman kòman Ani ye, kòman nouvèl Ani ye. Donk, emisyon sa, alò ribrik sa,

efikas donk market to l vin eseye market to l wa na banm nouvèl nou pap regrèt. Se tout sa ke mwen pote pou nou semèn sa nan koze HMI nou konnen nou pran plezi pou nou pote enfòmasyon ba ou donk randevou semèn pwochèn pou yon lòt pi bèl koze HMI avèk Varda Love bye a la pwochèn.